Sagesse net ale! Sagesse net ale mwen klere epi jodi a nou gen Fredlin François se yon konpozitè si m pa twonpe m wi pwodiktè yon bitmekè yon chantè men w rap tou Fredlin? M ka rap but m pa fè l Ou ka rap? M ka fè l men m pa fè l Ok jodi a nou gen frè m frè pa m nèg ki vrèman saj nan game nan. Nou gen prensip, anpil disiplin nan gin nan, e jodi a sajès nèt a li pran le tan e le swen pou nou ka fè yon ti pale, paske nou pral fè yon entèvyou, e lè wap pale a frè ou. Sa e bagay zanmi.
E bagay zanmi kap fèt la. Fredley kòman aktivite yo e menm? Sajès an menm nèg anfòm, ou konprann, tout mwen anfòm, fanmi mwen anfòm, e tout patnè m yo anfòm tou, e m te kontan wè w tou, ou konprann, e se ou se youn nan pi gwo patnè m. Ki gen nan game nan. Ki gen nan game nan.
Epi se yon nèg m vrèman apresye nan game nan tou wi. An pa al di se sèl bòkò Fredley non men se yon moun mwen vrèman apresye de tou kè. Tout fanmi mwen renmen Fredley. Yeah. Apre sa e. Tout bagay anfòm men. Tout bagay anfòm. Nap bouje yeah. Nap bouje e kòman Fredley jan w konn di a nèg okay. Nèg okay toutan.
Nèg okay men nèg okay mye tou wi man mwen moun okay mwen pa moun okay nèg okay ki la siman te pye kabann rèd
e blag kap bay nou pa fè sa nou menm janm diw lan mwen menm ak Fredlin jodia la nou la nap fè show sa se paske Fredlin se youn nan yon atis ki spesyal nan etchenmay lan anpil moun nan etchenmay la fèmen zye sou li yo pa bal enpòtans men nou menm nou pa al fèl nan studio. Nou pale nan radyo, nou fè nan lari an, paske, e pou ki rezon nou fè nan lari an, e paske m ap retire e mouvman salon, se pou nèg byen chita, se pou nèg la friz, e pou l santi l comfortable pou l fè yon show avèk nou, gran atis ki nan Etyenma la tankou Fredlin. Fredlin, ou ka ban mwen parcours w depi anwo kay? E pou rive Pòtoprens nan mond mizikal la? Monchè,
m t ap fè mizik anndan legliz. Sa se te bagay zafè fanmi, ou konprann? Paske depi lè m tou piti, m leve, lakay mwen m toujou jwenn manman m, papa m se legliz. Tout fanmi an nèt se legliz. Donk, m te vin ale legliz tou, m ap fè mizik. Premye enstriman m te konn jwe legliz se te batri. E apre sa, m vin konn jwe pyano. E nan jwe pyano m vin gen posiblite m ap anseye koral, m ap konpoze mizik pou koral gospèl, m ap chante nan koral gospèl, dèfwa m ap jwe pyano. So, tout pakou a se te legliz. Men m te vin jwenn chans patisipe nan yon konpetisyon Okay ki rele Okay nan Nwèl, se te yon konpetisyon Nwèl. Epi, mwen nèk ale, konsa m ale, m te gen bèl mizik epi m rive chanpyon. Yo te bay yon machin nan konkou a e m te chanpyon. De la, m vin wè karyè a kòmanse yon lòt Li vin pran yon lòt anplè, ou konprann sa m di w lan? Paske, apre m fin chanpyon nan konkou a, m vin jwenn posiblite m ap jwe nan bar, m ap jwe nan yon seri de lòt pwogram sosyal y ap rele m pou m al jwe. Donk, karyè a m te vin wè kèt, m vin wè yon lòt Fredlin ki ap devlope, ou wè sa m di w lan? Donk, m te gen posiblite pou m konpoze yon seri de lòt mizik sosyal, fè yon seri de lòt bagay. E, nou la n ap frape! Jiskaske m te vin jwenn posiblite m fè yon mizik avèk Fantom ki se Lè Mwen Wè W e ki te kraze peyi a. Se pandan w kite Okay ou vin Pòtoprens? Yeah, mwen, mwen, mwen te, non, m te tou Okay, m te deja Okay, men rankont mwen avèk Fantom se te gras a Will Beat, Will Beat, m pa, m panse anpil moun konn tande pale de Will Beat. Mesye sa ki di, Lè m, lè m fache m vide bal. Yeah. Big up pou Will Beat. Misye t ap travay nan Tapajè e misye se bon patnè m, nou leve tou piti Okay ansanm tou. Epi misye di Fantom ke l gen yon patnè l ki rele Fredley Okay ki konn chante anpil, li ta renmen l fè yon mizik avè l. Epi m voye yon mizik mwen bay Will Beat li fè Fantom tande l epi Fantom apresye talan an li se yon nèg ki depi bagay la bon li pa kache l epi li tou travay ansanm avèk mwen epi li di Will Beat pou l fè m monte Pòtoprens epi m monte Pòtoprens nou travay mizik la lè mwen wè w epi apresa m retounen Okay toujou paske se Okay m te stab se Okay m t ap fè tout aktivite m epi mizik la fin fèt E apre sa videyo fèt kraze peyi a epi jeneral la fè m monte Pòtoprens lè sa nou vin travay yon albòm ki se non m se mizik e premye albòm ke m soti. Premye albòm ke w soti? Yeah, non m se mizik. Men lòt e ou te vin rankontre a Fantom kòman amitye a te ye paske ou di m Fantom kit fè w kite Okay pou w vin Pòtoprens e kòman te amitye a te vin ye lè w te vin baz Fantom? Fantom se yon nèg ki apresye talan. Misye son nèg ki apresye jèn atis anpil e wap wè Fantom plis travay avèk jèn atis ke li travay avèk moun ki la deja yo. Misye se yon nan bagay ye. Misye renmen fè sa. Fantom pa ba moun kote pou yo pase tou. Fantom pa ba moun koulwa menm. Non, m pa wèl konsa pase tout moun ka wè Fantom toujou an fonksyone avèk anpil jèn atis. Li fonksyone avèk anpil jèn atis. Sisifi ke ou gen talan. Konprann premye bagay la se talan e lèm te rankontre avèk Fantom li te wè talan nan mwen paske m son nèg ki chante byen e li renmen vokal la, vokal mwen pa yon vokal kòmsi moun jwenn konsa konsa fasil li pa fasil so e misye te trè vit kontan travay avèk mwen e m te vrèman renmen kolaborasyon an wè sa m di w la e misye te apresye m anpil tou donk e jiska prezan tout bagay anfòm. Men ok men vini vini pòtoprens ou konn kijan pòtoprens la ye. Kote pa gen fanmi pa ou prens ou nan lòt moun Kon paran ou te konsevwa sa pou ap kite ou kay pou vin pa ou prens Paske yo di pa ou prens se move kote ou konprann paske se sa k nan mantalite moun yo Monchè manman m fanmi m an jeneral toujou sipòte m nan mizik Manman m son moun ki konn chante tou Dayè tout moun lakay mwen renmen mizik Gen moun ki pa ka dòmi a mizik tankou fè bri, but lakay mwen pou nou dòmi se gwo son k ap fèt nan tout katye a. Vwazinay gen dwa vin di nou nou ouvè radyo twò fò. Donk pou nou dòmi se konsa. Se gwo mizik lakay. Pa gen kesyon de manman m pa ka dòmi piske l pa ka tande mizik. Sa vle di tout moun lakay renmen mizik e manman m te konn toujou sipòte m nan sa m ap fè. Ou konprann sa m di w lan? So li te vit ankadre m, li pa t ban m okenn pwoblèm paske. Premyèman, li wè mizik fè m pote yon machin nan kay la. Paske m te chanpyon nan yon konkou. Se apre m fin chanpyon nan konkou a, m vin gen yon bèl ti machin m ka woule, ou konprann sa m di w lan. So, mizik ka ban m plis bagay toujou. Donk, li gen rezon pou l te sipòte m nan sa m t ap fè a. Donk, pa t gen okenn pwoblèm. Li te sèlman di m pridan, ou konnen, manman l, donk l ap toujou enkyete. Donk, pase papa m te gen tan mouri. E, donk, tout bagay anfòm, men. Manman m te toujou sipòte m. Men, èske w gen sè, frè? Ye, m gen yon ti sè. M genyen 2 frè. Sanmi, e yo ap viv okay tou? Yeah, tout moun okay nèt, sèl mwen menm ki Pòtoprens la. Sèl ou ki Pòtoprens? Sèl mwen menm. Èske yo pa janm desann Pòtoprens vin wè w? Wi, m genyen frè m yo ki konn vini, ti sè m nan konn vini tou, men manman m konn vini, paske manman m, manman m se te yon madan sara, kounye a l pa fè bagay sa, li pa fè l ankò. Bat manman m te konn vin Pòtoprens souvan, vin vann e komès, bagay sa yo. Donk lè l vini, souvan fwa l pote pwovizyon pou mwen, vin wè m, tout bagay. Ba mwen yon bon bon jan pen okay. Bon bagay.
Bon bagay. Mwen mwen di sa e m apresye talan Fridlin. Yeah. E m vle tout moun ann Ayiti konprann ki èske Fridlin an. Se pa nenpòt atis, s on atis ki konplè. Ki konplè nan mizik. Yeah. Ou konprann sa? S on talan Bondye ba li. Mwen menm de lwen Fridlin, mwen travay. Ke ou fè nan mizik ayisyèn E gen moun ki pa ba w kredi Pafwa m te konn ap tande Fredi beat Fredi beat Men fredi beat lan M di kiyès ki fredi beat Se lè nou kòmanse pale Nou gen dyalòg E w ap vin di m ke sajès Se mwen k fredi M di ou k fredi beat lan menm Yes paske e sa etone m di fè ke ou se yon konpozitè ou se yon chantè e yon mizisyen konplè e m di ou fè beat tou m di kèt enben talan sa pou mwen menm li depase m. Ki pi gwo difikilte ou te rankontre pandan tap fè premye albòm nan?
Bon premye albòm nan ou konnen se te premye bagay premye fwa nou te al fèl okay tou se la m te deside fè vant siyati a. Men tout bagay yo se te tapajè rekòt, se te fantom, tout depans, sa vle di m pa t vrèman ka di m jwenn difikilte nan albòm nan, ou konprann sa m di w la, paske tout bagay yo se te fantom, se te tapajè rekòt, bòt mwen m pa t gen kòb, se te kòb fantom ki t ap depanse pou fè tout bagay. M ka di pou mwen se te yon siksè, paske rèv la reyalize, paske premye bagay la se te. Pandan yon atis wap chante ou m ka diw ke nan repètwa m Fredlin François gen yon album li te soti. Wè sa m vle di la? Se pat fè yon milyon avèk album nan. An Ayiti dayè ou konn kòman bagay yo ye. Premye bagay la se fè konnen kiyès ki Fredlin. Pou mwen rèv la reyalize e m pa ka di, m pa ka kritike anyen, m pa ka kritike anyen vrèman. Menm beats yo?
Tout bagay nèt. Album nan tout bagay nèt se mwen menm. Tout bagay nèt. Ou pa wè okenn moun deyò fè anyen menm? Yeah. Se mwen menm ki mikse, se mwen menm ki konpoze mizik yo, travay avèk Fantom tou, dèfwa Fantom banm ide pa l. Men gen yon tèks nan albòm nan ki se tèks Fantom konplètman. E mizik ke m chante avèk Misty Jean ki se mwen menm avè w, nimewo 12 sou albòm nan se tèks Fantom, li just ban mwen l epi m chante l avèk. M fè melodi yo, m fè beat la epi m chante l avèk Misty Jean. Se trè byen.
E m ap big up Fantom frè pa m, zanmi m. E m toujou remèsye w di fè ke ou toujou pote kolaborasyon w, sipò w. ansanm avèk Fredlin e paske gen mizik map tande sou album nan franchman sa vrèman epatem paske se yon album mte kapab di pou mwen menm sa se Stentale ki te pi bèl album ki te sòti e pou ane 2018 la pou mwen menm se yon nan pi bèl album ki sòti men moun yo Si telman pa rete chita nan tande mizik se grenn mizik selman yo wè ki sou rezo sosyo a kap mache a epi se yo menm yo tande.
Se sak fè videyo souvan fwa se videyo a moun an just wè epi li ba but li pa konnen vreman se toujou konsa. Men vant sinyati w lan koman li te pase? Li te pase se okay m te fè l e li pat 100 pousan moun yo te vini li pat M pa t vrèman satisfè jan bagay yo te pase a, ou wè sa m di w lan. Men kanmenm, m te kontan. Ou wè sa m di w la, m te kontan. Paske moun ki te dwe la yo la, m te jwenn anpil sipò, sitou moun Okay yo, yo te vini, ou konprann. But m pa t satisfè san pou san, ou konprann, but m te satisfè kanmenm. Men ok, kòm fidbak Okay lan pa t san pou san, se fidbak Pòtoprens lan menm, kòman l te? La Pòtoprens nou pa t fè vant siyati, se m te just pase nan kèk radyo. Nou bay album nan e tout kote n te pase yo te resevwa album nan e yo te wè se yon bèl album tou. Ou konprann? So, se te toujou konsa. Nou bay album nan gratis, pa gen moun ki achte album nan? Pòtoprens, gen kèk grenn moun ki achte men nou te bay li nan radyo kòmsi fè toune medyatik. Nou bay album nan nan kèk radyo. Men, lè w chita lakay, ou toujou fè yon ti toune medyatik. E m kwè gen televizyon ou gen videyo ki deyò. Ou gen mizik ki nan radyo, eske ou menm ou tande yo pase yo lè w fin bay album nan? Gen radyo ki pase yo, gen tele vizyon ki pase yo?
Gen radyo, Ayiti gen radyo ou pase, pandan ou pase nan entèvyou a, yo woule tout album nan, men apre sa yo mete l yon kote, ou konn bagay yo. Apre sa yo mete l yon kote, petèt lè w ta repase nan radyo a toujou yo ka woule de twa grenn mizik. Men gen radyo. ki ki vrèman banm yon pwomosyon serye ou konprann sa m di w ki fè bagay yo avèk kè ou an sa m di w la e gen gen gen operatè ki toujou ap kontakte m nou toujou ap pale ou wè sa m di w lan ki toujou ap woule mizik la depi y ap fè travay la rele Fredlin ou branche so gen anpil radyo ki fè l konsa men gen konsa tou gen lòt Se entèvyou a yo just ba ou, ou fèl epi se fini. Se fini.
Yeah. Epi ou m kite Pòtoprens, non pase Okay, ou rive Pòtoprens sa Yeah. album nan, pa gen lòt pwovens. E m te ale Sen Mak, m te pase Sen Mak moun yo te vrèman byen akeyi, m te ale Gonayiv tou avèk album nan. E m konte fè lòt pwovens yo tou men ou konnen, poko gen twò gen mwayen pou sa, so n ap jere may nou pou n fè sa. Men apre sa, nou te pase Sen Mak, Gonayiv, moun yo te vrèman apresye albòm nan, m pa bò manti. Pa gen moun ki rele w ki di Fridlin, m gen w pwogram k ap fèt la e. E Sen Mak, m jwe Sen, m te gen w, m gen de pwogram Sen Mak la. M gen de pwogram, m te gentan jwe youn deja e premye novanm m gen lòt pwogram nan Sen Mak. A, mwen menm mwen di nou sa, Fridlin se frè m. M pa rele sa entèvyou, se pale n ap pale. Paske gen anpil moun ki tande non an e pafwa w tande. Fredy Beat Pale de Fredlin François E m konnen ou son gran mizisyen M toujou di sa Gran mizisyen Si w bezwen beat Kontakte Fredlin Moun ou bezwen bon beat Hip hop Konpa Son atis ki konplè Nenpòt stil li La boule ou anlè E anndan album sa, ou te fin sòti, ki atis ou santi ou te plis satisfè e ki te mete vwa l sou bèl pwojè sa ou te mete deyò? Mwen menm sa gen sèt ane m te vrèman renmen, m ap toujou renmen. Atis ke m te pi renmen e ki te fè m ri anpil, se te Fantom nan mizik Li twò ta a. Se te dènye mizik nou te travay e se dènye atis ki mete vwa sou album nan tou. Ou wè sa m di la? M te renmen travay Woody Woodboy la anpil tou, men Woody Woodboy te fè yon bagay entèlijan. Misye te vini nan stidyo a pandan li tande mizik la epi li di jan mizik la ye la li pap ka tou mete vwa, ba l pwojè a, li pral tande l lakay li, l ap travay epi l ap vini l ap mete vwa. M te trè renmen travay li anpil. Men atis ki te fè m plezi se jan wè m di w la se Fantom. Misye vini l mete yon rap sou mizik la. Se pa t misye ki te sou mizik la. Se t on lòt moun, se t on lòt patnè m te mete sou mizik la men ki bay yon rap ki yon ti jan fèb. Paske nan mizik la, m fin konpoze mizik la, m sonje m travay mizik sa avèk yon lòt patnè m ki rele Kellywood e Perimèt. Nou chita nou travay tèks la ansanm. Men istwa se istwa m li ye. Ou konprann sa m di w la? M pataje. M renmen lè m ap konpoze tèks mwen, m renmen travay ansanm avèk lòt moun. So, nou chita nou travay tèks la men misye vini li mete rap la men ki pa, ki yon ti jan. Ray epi gen epi lè fantom vini l tande mizik la fantom di oh banm met rap sa pou ou kounye a m ale m retire pati misye a epi fantom mete li ekri pati pa l yo l ekri epi sa l nèk antre nan bouf la m pran vwa pou li lè misye fin mete vwa epi m ap tande bagay la m tonbe ri. Epi ba misye la men misye. Misye vreman fon travay komsi. Misye antre nan mizik la komsi. Mizik la pat pou li. Men kom wap we nan pil komante le moun yo fin gade video wap we komsi moun yo komante fom di fo. Tankou mizik la se mizik fantom li ye. Gen moun kap ki pret pou ki fache tou. Yo fantom te dwe tire w fantom te dwe bagay komsi. Jan fantom antre nan rap. Fantom fè rap nan mizik la son bagay reyèl so m vrèman bay misye respè nan sans la. M wè kote vwa a sòti papa m wè ou gon vwa jan w sound la m wè vwa a son vwa natirèl. Natirèl. Men e ou lan BPC right? Yeah. E nan BPC e ou ye nan studio Tapajè e ou fè tout travay lan. Men èske w pa konn jwenn e lòt atis ki nan lari an k ap di an bon yon atis tankou 2 Kalib e Poukisa se nan sèlman tapajè ou chita ou pa ou fè kad lan kòmsi ou pa al nan lòt studio ou al lòt kote ou met lòt envite lòt atis sou pwojè a?
M souvan, èske m souvan jwenn moun di m sa? Men m pa gen pwoblèm pou m kolabore avèk nenpòt moun li ye a. Dayè mwen travay nan tapajè men pa genyen ki di kòmsi Fredlin se depi yo wè Fredlin se tapajè non m pa konsa. Menm Fantom, Fantom se kòmsi DG tapajè men Fantom pa 100 pou 100 tapajè tankou m, nan sans kòm si depi se pa depi se pa nan tapajè yon pwojè travay Fantom pa pap sou li. Donk se pa se li pa vrèman gen sans sa. Ou wè sa m di w la? Fantom travay mizik nan lòt nan lòt studio, menm jan tou mwen menm m ka travay mizik nan lòt studio men ou konprann m pa gen okenn pwoblèm pou m fonksyone avèk kèlkeswa atis li ye a. Konprann? So moman gen ta poko rive epi sa poko fèt. Telen François, sa se non an nèt. Ok, se youn nan atis pou tout medya an Ayiti, radyo kòm televizyon, rezo sosyo ta dwe ankadre. Paske ou pa jwenn yon jèn ki pozitif a san pou san konsa, ki konprann lavi, ki renmen mizik e ki ap viv de mizik. San ke l pa fè yon ti kwochi pou l di bon, a malgre tout difikilte, yo pa vle woule m. yo pa vle Boukman bay mizik la, ou toujou la, ou toujou la ap travay. E apre album nan, e m kwè w gen yon grenn mizik la, m renmen di, paske mwen bay, woule sa papa. Mwen menm mwen woule, m pap ba w manti, ou fè m woule. M pap di l la an piblik, m se yon nèg ki woule anpil. Tèt chaje. Si m woule, a mon chè. Tout medam vle woule mwen menm di sim pa gentan pran woule pam nan avan medam yo ap pranl nan menm mwen. Jan sou woule a m pap di nou non men bagay pèsonèl wi. Paske mizik sa se yon mizik ki gen yon pati afro ladan l. Yeah li se yon afro e m te bezwen chache vibe lari an. Se te premye bagay paske gen anpil moun ki di yo wè m yon ti jan twò klasik. Ou konprann? E souvan fwa. Nan yo menm yo di konsa Yo wè son frè levanjil. Yo, se se tou se tou se. O mesye sa ap chèche stil li wi. Pase lè map gad mesye sa m wè son ti frè levanjil.
Nan men se stil mwen. Ou pral wè m pap alèz si m ap eseye imite yon lòt bagay ki pa pou mwen. Pase sak pou mwen an m eseye devlope l. Sa se mwen menm. Sa se mwen menm. Donk m tap chache vibe lari a epi m di kèt. DJ yo nan pwogram yo se stil sa yo k ap mache. Pase lè w atis tou fòk ou entelijan. M panse ke si m ap fè mizik m bezwen komèsyal, m bezwen vann sou mache a nòmal. Ou konprann sa m di w la? Fòk omwen m ap mache avèk sa moun yo renmen an. Ou mache avèk le tan. Sa moun yo renmen an, ou konprann? Moun yo paka renmen afro lè yo rive se trap yap tande se afro se sa se rabòday epi mwen menm m chita la map kriye So mwen vini pandan m nan bus m fè mizik sa mwen jwenn ide a pandan m nan bus m pral okay e se kote ki se moman ki pi fasil tou pou m ekri yon seri de bèl mizik m nan lari map mache map monte bisiklèt se sak fè m plis renmen al andeyò mwen renmen al andeyò anpil. Souvan fwa, m sou moto, m ap kondi, pandan w ap kondi a, kòmsi gen yon bagay ki monte nan tèt ou. Pandan l monte nan tèt mwen an, m tou rale telefòn mwen, m tepe l. So, pandan m nan bis, m prale Okay, moun yo ap pale anpil nan bis la, y ap pale, chak moun ap bay blag yo, epi m gen ide a monte nan tèt mwen. M di m pral fè yon afro, men m ap vòlò yon bagay ki te egziste deja, m vire l yon lòt jan, Moun yo pa ka pa renmen l. Ki sa ki te egziste deja? Moun yo, m konn souvan tande bagay sa t ap mache, l ap mache anpil jiska prezan. Lè yon rive nan pwogram ou tande yon nèg di, animatè a rete l di w m ta woule, m ta woule, epi w tande piblik la reponn alalala. M di ok, m pral pran bagay sa a, m ap vire l yon lòt jan, epi m ap fè yon afro. M ap fè l fè refren, m ap fè yon afro. Moun yo pa ka pa renmen l. Epi m kòmanse jwenn ide bagay sa yo. Bonswa ti cheri koman ou ye m di map fon bagay konprann map fon bagay travay. Non mwen menm m se yon mizik ki konplè se jou m fè entwodiksyon mizik la. Bonswa ti cheri m anvi kase ti bwa dèzòrèy. Koman ou ye m anvi kase ti bwa dèzòrèy ou. Epi m di san m pa di betiz sa fè lontan m anvi woule lang mwen sou vant ou. M jwenn tout pawòl sa yo nan bis la. Premye stwòf la nèt nan bis la avèk premye vès avèk refren an. M fè tout nan bis la epi lè m rive lakay. M gon ti frè m ki rele Frednel ke m renmen anpil Epi m di Frednel a m gon ide afro la men ni Epi m kòmanse chante l ba Frednel Frednel di o sa a bon wi Kounye a lè m rive Pòtoprens atò m ale m fè beat mwen Epi men m pa janm ekri anyen ankò M di m ap kite tout rès travay yo pou lè m rive nan studio a M ale m fè beat la Epi m mete premye vès la m mete refren an Epi pandan m nan studio atò m ap ekri dezyèm pati an. Kounye a m ekri tout lòt pati yo nèt pou m mete nan mizik la. Epi vwala m fè mizik la, m fini mikse li. Epi tout nèg m bay tande l yo apresye l. E bit la, bit la, melodi a? Tout bagay nèt, e mwen menm ki fè. Tout bagay nèt, e mwen menm ki fè tout bagay nèt. Konbyen jou sa pran pou fè mizik la? Nan yon nwit sèlman.
Nan yon nwit sèlman? Wi, nan yon nwit sèlman m fè l. Ou mete pawòl yo epi ou fè melodi a? M mete pawòl yo.
M te deja gen tout melodi m yo deja men sèlman m potko fini avèk pawòl yo. M te deja gen tout ide bit la nan tèt mwen. Malem nèk fè beat la yon ti moman epi m mete m fin fè pawòl dezyèm vès la epi m Wi bon sou rezo sosyo a paske mwen m son moun se yon mizik m poste anpil menm anpil e gon gon pil moun ki anba enstagram mwen ki toujou ap di kisa fredley anvi woule a menm mwen menm tou mwen menm map woule e mwen woule m woule a mwen konn kisa m woule a se bagay pèsonèl ou konn sa se sètane je sa woule li men gen pil moun ki di fredley kisa m ta woule kisa w ta woule. Kisa ou anvi woule a? M te just di pawòl la konsa, sa nou wè m di a se sa m te anvi di. Èske nou konprann? Sa nou wè m di a se sa m te anvi di. M pat, m pa gen okenn lòt ide nan tèt mwen. Ou sur de sa? Tankou, m toujou tande moun yo di, ah tèm ta woule pou ou, kòmsi dèfwa moun yo gen dwa nan kont avèk yon lòt moun oubyen li di pawòl la ah tèm ta woule pou ou. Mwen pa wè ou di.

E èske ou ka woule m mwen? Èske w ap woule m?
Vrè sans woule a, m ka di se pa, se pa sèlman woule atè a non ki vrè sans lan. Pase li pral tankou yon bagay moun fout ou. Ou fon metafò. Yeah, li se yon metafò. An jeneral, tankou lè m di m ta woule atè m ta woule pou ou a, se tankou fi sa tèlman m renmen l, pa gen kote m, pa gen, pa gen wout li fè m pap fè dèyè l, pa gen kote l pase m pap pase dèyè l. Ou wè sa m di w lan? M ap fè tout mwayen pou m genyen l. Si pou m vole yon tèt mi pou m al chache l, m ap vole tèt mi an. Donk.

M ta di yon bagay la epi m ta site nou tout e repete ak ou. M wè nan medam yo ap gade lòt e lè w fin repete refren an, m wè yo ap gade lòt epi m wè yon ti jan ap souri, tout moun sispèk. Epi mwen menm m gad videyo a m di bon, pouki sa tout moun pè woule? Tout medam yo ap chante. Yeah, gen moun ki mal konprann sans woule a. Se yon metafò, jan ou sot di a, se yon metafò. Tankou atè m ta woule pou ou, se kòmsi yon moun ou renmen, wè, kòmsi, kèlkeswa pawòl moun nan di w pou l montre w ke li pa, li pa, li p ap renmen avè w oubyen li p ap sesi, li p ap sela. Donk, w ap, w ap fè tout sa w kapab pou ou. M byen, videyo a poko fèt, men videyo a ap fèt kanmenm. Lè videyo a fèt, nou pral wè ak. Syon kap fèt nan videyo a, e lè sa a moun yo pral konprann sans. Pase gen mizik pou w konprann li fòk ou wè videyo a pou w wè aksyon kap fèt nan videyo a pou w so. Menm mwen menm tèlman renmen mizik la se jan w fè entwodiksyon an wi. Bonswa ti cheri kòmsi ou kòmsi jan w koutwaye fi a se kòmsi ou tou di m si m ap pale yon dam la se ni ou le mizik la pa menm bezwen fè respè. M tou bon. Tou bon se pa genyen m ka mete ankò non ki pwen m pral di bon yon mizik konsa m ap pase epi m pral nan kisa m gen pou m di ankò e Fedlin èske w ka ba moun yo e ki pati w pi renmen ki pati w fin ekri mizik nan ki pati m pi renmen nan mizik lan ou pi renmen nan mizik lan ki pawòl ou santi ki pi fwapan m ta fè w danse tout dans ki gen sou latè m ta pran w pa devan m ta pran w pa dèyè kase filè zèk ti machin nan e sa m pi renmen nan mizik lan.

Ou menm ki nan televizyon an, k ap fè travay la, fè travay la byen. Fè l san patipri. Ou tande, se pa mwen k di. Yon mizik konsa, Fredlin se pa li pou ta di nou woule mizik li, pase videyo l nan televizyon. Se nou menm ki pou ta dwe sipòte atis la. Kile n ap sipòte atis yo? Kile n ap ba yo love? N ap tann lè yo mouri? Yon atis konplè konsa tankou Fredlin, ki foul. ak talan, ki foule ak talan, men nou wè l, men nou menm kòm piske li pa pote kòb ba nou, li pa, li menm lè l ta genyen, fò l ta ede tèt li, paske fòk kote l ye a, fò l soti tèt li, men poukisa nou menm nou pa vle ede l, ba l yon soutyen. Li pa pral pale pou l ap di mezanmi woule m, silvouplè woule m, de tanperaman l, mwen se yon moun de tanperaman, ki pa pral devan l pou l ap bese l devan nou, men nou menm si nou konn mizik, nou konn moun ki gen talan nan peyi a, jan nou fè l pou nèg ki pa gen talan yo tou. Jan nou ap envite lòt nèg ki pa gen talan yo tou ok en poukisa li menm tou li paka jwenn menm love la eske se paske li pa renmen baz eske se paske li pa renmen ee nan pami moun nou ye yo eske se pa yon moun tou ki pa renmen kòmsi ap pote tèt li vin besel devan nou ki fè nou paka bal love la m kwè mwen menm gade kote m sòti m konnen fredlin merite love la m vini m vin bal love la e pa yon love a mwatye non. Se yon nèg kap fon travay a mwatye kòmsi kap pran pòz a e map pase pa Fredlin pou m gon views pou m fè moun wè m ke m fot a Fredlin an non se paske li gen talan. Oeuvre yon atis se li menm pou nou konnen pou n bay love la se pa pèsonaj la non m bezwen konnen pou m konnen eske Fredlin se yon moun ki byen elve. Oswa ki maledve. Non, se èv li, talan l ki fè jodi a mwen masajis nan Tale. Se yon onè pou mwen, m ap di w mèsi Fredlin. Yon nèg ou pa dakò pou w di Fredlin mèsi. E mwen pou remèsye Fredlin. Pa Fredlin ki pou remèsye m paske se li ki atis, mwen m pa atis. Se sa pou nou konnen nan Etchen May lan. Kounye a tout nèg se atis. Se sa k fè nou pa vle bay atis yo valè yo merite. si nou konnen yo se atis se nou menm pou nou repliye pou n di bon e atis sa pou n pousib paske se li k pral fè valè peyi nou ou pè dan le mond antye kiyès ki fè valè peyi l se atis lan ki fè valè peyi l se pa ou menm ki vin chita vin pran pòz atis ou pa gen talan ranje kò bay nèg ki gen talan pase Fredlin m ap di w sa a tout kè m pokipe okenn moun ou gentan konn sa deja. E antouraj ou konn sa deja. E mwen menm se mwen ki pral an dènye moun k ap di w sa, ou gen talan. Ou gen talan e kenbe konsa. Pa pran presyon okenn moun. E menm lè mizik yo, yo pa vle woule, yo pa vle pase, yo pa vle pase videyo, men yon jou kanmenm, yo pou gen pou yo di a, e moman Fredlin an, paske moman pa w la la. Li la e l ap rive e gen anpil nan ipokrit yo. E map di sa, ou gen pou wè sou sa jis tèt ale, ni sou youtube, ni sou facebook, ni sou twitter, ni sou instagram, yo gen pou yo sezi lè sa pral di poukisa m pat janm ede Fredlin nan pakou li. Fredlin, e si w gen kèlke moun ou vle salye e ki te toujou kanpe bò kote w jiska prezan e nan pakou ou? Yeah, m salye Fantom
ki pèmèt ke anpil moun konn Fredlin. E tout Tabajè kòd nèt. M salye Jeneral Dòti. M salye Ti Frantz. M salye w tou frè m. Frè m. San pou san. San pou san. M pa ka pa ba w big up la spesyalman.
E m salye JT Production, frè m, Odney Joseph. Bon bagay frè m. So, anpil respè pou misye. M salye madanm misye tou. Ki se yon gwo fanatik Fredlin. M salye madanm ou tou ki se yon gwo fanatik Fredlin. San pou san. E m salye tout fanatik Fredlin yo, an jeneral. Nèg ki renmen Fredlin yo. Massive Beat, m salye w frè m. Se sa li ye ey si w gen yon konsèy wap bay e avèk e jèn kap vin nan mizik lan ki pa respekte règ mizikal lan se ki sa w tap di yo? Premye bagay la se kwè nan talan w e travay plis respekte sak te la anvan an paske depi w wè wap vini nan mizik ou piti w pa gen respè pou sak te la avan yo map ba w manti w pap rive lwen paske premye bagay la fòk ou bay love pou w jwenn love depi w pa bay love ou pa bay respè donk wap wè w toujou ap bese. Lanati souvan fwa ka kont ou. Ou pa oblije jwenn kòmsi si m rive mwen kont yon nèg oubyen m ap pale mal de yon atis ki te la deja m pa ba l respè. Atis la gen lè pa pa fè m anyen non men lanati tou senpleman korije m wi. Ou wè sa m di w la? So se bay love, respekte sa k te la avan an e konsa w ap wè w ap fè chemen pa w la. Donk si w t ap chwazi nan, kòm ou se yon chantè, si w t ap chwazi nan pati konpa. Ki atis ou ta renmen fon gwo fit ansanm avèl?
Mwen renmen Gazman anpil. M pa bò manti. Mwen renmen Gazman Couleur anpil. Gen moun ki mande m poukisa mwen renmen Gazman. Paske Gazman chante yon konpa ki trè dirèk kòmsi ki pa ditou nan stil mwen. Men pwèlman m se yon melomàn. M tande mizik anpil. W ap wè m tande Azò, w ap wè m tande tout rasin, tout stil mizik djaz, tout stil mizik nèt m tande. Paske pwèlman m se yon melomàn. Anvan m mizisyen m se yon melomàn. Fòk ou renmen tande pou ka pwodwi. Donk e Gazman Couleur se youn nan nèg m ta renmen fè yon mizik avè l. E dezyèm?
Dezyèm, I'm like yes ankò. Men m renmen tout nèg konpa yo anpil. M renmen Gazman.
M renmen Gazman. Gazman w ap tande? Remix mizik e Li Twò Ta m ap fè l avèk Steeve Kay. M gentan fè pwojè a deja. M ap fè l nan stil konpa zouk. Tout pwojè yo gentan fèt deja, nou sèlman poko mete vokal yo sou li. Men, m gen pou m fè yon pwojè avèk Steeve Kay. Donk, Gazman se lòt atis m ta renmen fè yon mizik avè l. Aprè n kite konpa, e nan pati rap la, kiyès ou ta renmen sou yon pwojè ou nan pati rap la? Nan pati rap, m pa vrèman gen kiyès non m ka di non. Ou pa gen kiyès?
M pa vrèman gen kiyès. Ou sure? Nan, pou nan tèt mwen la, m pa gen, m pa wè kiyès.

Konpozitè, aranjè, beatmaker, enjenyè, amatè gen ankò, chantè, chantè, dansè, nan dansè. Ebyen se te Fredly François ki te avè nou, se te yon plèzi pou l te pase nan show pa l la ki sa jis nèt ale, show frè l ok, sa se show frè l, lè m di w frè l la san pou san, m pa p met 99 pou san non, san pou san. Se ton plèzi, mèsi Fredner du fèt ke w te fè m pa nan moman sa pou w te vin nan show sa paske se ou ki atis epi mwen m pa atis. Ah monchè, bon bagay frè m, anpil respè men m te kontan wè w e kòmsi m te konn toujou ap tande sajès Nètale, m di èske misye pote non an e li saj vre? So, m pap ba w manti, ou genlè pi saj pase m. Non, nou pi saj. Mwen menm tou pi saj paske mwen m renmen pale, ou pa renmen pale, just renmen ekoute epi e.